Lakou Siprèm peyi Etazini tande agiman oral sou presyon Mezon Blanch pou kapab retire pwoteksyon legal imigran ayisyen avèk siryen yo kap viv Ozetazini sou tps, sou pwogram ke yo rele tps la. Kisa ki te di nan kad agiman oral sa yo, gran deba sak te fèt nan Lakou Siprèm, ebyen. Rete gade tout videyo sa a, ou pral jwenn bon jan enfòmasyon sou dosye sa a. Dezyèm gran dosye nou pral abòde nan kad emisyon sa a. Depatman Trezò ameriken anonse ke yo gen plan pou kapab mete siyati prezidan ameriken an, Donald Trump, sou tout nouvo lajan papye ameriken ki pral sòti nan jou k ap vini la yo. Sa vle di, nan yon ti tan ki pa twò long, lè w pran yon senk dola, yon dis dola, yon kenz dola, yon ven dola, yon senkant dola ameriken, se foto prezidan ameriken an, Donald Trump, ou pral gade sou li. Nou pral ba w enfòmasyon sou dosye sa a. Anplis de sa, prezidan ameriken an, Donald Trump, pran desizyon pou l kapab mete foto l sou tout paspò ameriken ki pral sòti nan jou k ap vini la yo. Nou pral fè yon ti pale sou dosye sa tou. E katriyèm e dènye dosye nou pral abòde nan kad emisyon sa a, premye ministre kanadyen an, Mark Carney, anonse ke gen yon fon espesyal ke Peyi Kanada pral mete sou plas la anviwon 25 milya dola kanadyen ki evalye a 15 milya ewo. Poukisa fon sa a? Ebyen, fon sa a pral ouvè tou pou tout sitwayen kanadyen nan objektif pou kapab diminye depandans ekonomik Kanada avèk Etazini. Nou pral pale sou dosye sa a.

Sèl mwayen pou w kapab rete akwoche avèk Edikasyon an Aksyon, chanèl sa a, se rale telefòn ou abòne ak chanèl sa a osi rapid ke posib epi pataje emisyon sa a ak 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 jiska 100 moun ou genyen nan kontak ou, konsa lè n lage pwochèn edisyon yo pou kapab jwenn notifikasyon ke YouTube voye ba ou ki di w Emisyon Edikasyon an Aksyon anlè.

Ann antre nan manman koze yo, Lakou Siprèm peyi Lèzetazini tande agiman oral sou presyon Mezon Blanch pou kapab retire pwoteksyon legal imigran ayisyen ak siryen yo k ap viv Ozetazini sou pwogram sa a ke yo rele tps. Ebyen si administrasyon an gen ka sa, li pral kapab kontinye ak plan depòtasyon l lan pou l kapab retire estati pwoteksyon sa pou 350 mil ayisyen epi 6 mil siryen. Pwogram tps la, yo te mete l an plas depi nan lane 1990 e bay posibilite avèk. Yon seri de sitwayen ki peyi yo ap konfwonte avèk lagè, dezas natirèl oubyen lòt katastwòf. Moun ki te resevwa stati legal sa, ebyen moun sa yo te kapab aplike pou otorizasyon travay jiska 18 mwa. Ebyen administrasyon Donald Trump lan pa dakò bagay sa. Kisa k te di nan Lakou Siprèm Sa k te di nan Lakou Siprèm? Anpil nan agiman ki t ap fè sifas yo te santre sou si wi ou non jidisyè a, sa vle di ke pouvwa jidisyè a gen wòl li pou l jwe nan revize desizyon administrasyon an pran pou l mete fen ak estati pwoteksyon sa a ke yo rele tps. Reprezantan administrasyon Donald Trump lan, Misye rele Jon Schwyer. Jon Schwyer ki te reprezante administrasyon Donald Trump lan te soutni desizyon li menm ki te reprezante administrasyon an li te soutni desizyon ansyèn sekretè DHS la te pran Kristi Noem pou te kapab revoke tps pou ayisyen avèk siryen yo. Avoka gouvènman an Jon Schwyer li te pale konsa. Li te atire atansyon sou yon pati nan lalwa federal la ki gouvène tps la, kote l te di ke e jidisyè a pa gen okenn dwa pou kapab revize desizyon final sekretè DHS la te pran pou kapab pwolonje oubyen pou kapab tèmine tps. Donk, Jistis la pa gen okenn dwa pou rantre nan bagay sa. Se konsa, John Swyer ki se reprezantan administrasyon an te pale nan Lakou Siprèm nan moman gwo deba sa yo. Geoffrey P. Pauly, Jòfwe Pi Poli se avoka k ap defann Ayisyen yo. Li te pale konsa, Avoka ki t ap diskite kont administrasyon an te deklare ke ebyen sekretè ansyèn sekretè Christine Webb pa t byen konsilte ak depatman epi ajans yo pandan l t ap deside mete fen nan pwogram sa a e youn nan avoka yo te diskite ke kòmantè Trump, kòmantè Prezidan Ameriken Donald Trump te fè sou imigran Ayisyen yo pat byenvini menm. Bagay sa a yo konsidere l tankou yon animis rasyal. Sa se sa se sa se yon diskriminasyon rasyal li ye kont Ayisyen. Geoffrey Pipoli ki se avoka Ayisyen yo te plede an favè demande Ayisyen yo. Li te diskite ke vrè rezon ki fè administrasyon an vle mete fen nan pwogram ayisyen yo, se paske gen yon konpòtman rasis ke prezidan ameriken an li afiche. E konpòtman sa a, li pa, li an defavè imigran ki pa blan yo. Se yon rayisman li genyen anvè ayisyen yo an patikilye. Se konsa, avoka ki tap, ki tap defann tps pou ayisyen yo, misye rele Geoffrey Pipoli te pale. Anplis de sa, Geoffrey P. Pauly kontinye pou l di, Prezidan an te meprize moun ki gen tps ayisyen yo spesyalman kòm moun ki endezirab nan yon peyi kote se tenten sèlman k ap fèt. Ebyen. Prezidan an te akize Ayisyen yo y ap manje chen, y ap manje chat, e se sa ki te fè gwo deba nan kesyon eleksyon nan peyi Etazini. E se youn nan rezon ki fè prezidan ameriken an, administrasyon an, vle retire tps pou Ayisyen. Se kon sa avoka ayisyen an, Geoffrey Pipoli, te pale an favè moun ki gen tps yo k ap viv nan peyi Etazini. Li enpòtan pou nou di ke 3 jij liberal yo te sanble pare pou pran desizyon kont administrasyon an. Yo te fè presyon sou avoka gouvènman an, Swyer, sou kòmantè derespektan Trump te fè kont imigran ayisyen yo. Se yon sitiyasyon ki mande anpil refleksyon kounye a. Jiskaprezan, Ayisyen poko konn kote yo gad. Desizyon final yo kapab sòti nan fen mwa Jwen pou rantre nan mwa Jiye, desizyon final Lakou Siprèm. Antouka, se yon dosye n ap swiv avèk anpil atansyon, n ap vini pou nou kapab di w kòman sa ye. E te nou ba ou enfòmasyon ki lye avèk prezidan ameriken an, Donald Trump. Depatman Trezò ameriken anonse ke yo gen plan pou kapab mete siyati prezidan ameriken an, Donald Trump, sou tout nouvo lajan papye ameriken ki pral sòti nan yon ti tan ki pa two long la. Donk, ou pral gen pou wè foto prezidan ameriken an, Donald Trump, sou 5 dola, sou 10 dola, sou 20 dola, sou 50 dola. Donk, ou menm k ap viv Ozetazini, ou pral wè sa, e ou menm k ap viv nan lòt peyi ki resevwa lajan ameriken, k ap sèvi ak lajan ameriken, ou gen pou wè sa. Aksyon sa a pral make yon moman istorik nan listwa peyi Etazini paske se premye fwa yon prezidan an fonksyon ki poko mouri mete non l epi foto l sou lajan papye ameriken. E pwiske tradisyonèlman lajan papye ameriken yo, ebyen eh se siyati sekretè trezò a ak trezorye a ki toujou sou li, se pa siyati prezidan. Se dènye egzanp kote prezidan ameriken an mete non l ak pòtre l sou enstitisyon kiltirèl kiltirèl ameriken yo apre li fin chanje non Enstiti Lapè Ameriken an, Sant Pèfòmans Kennedy, an sant pèfòmans Kennedy ak nouvo klas bato lagè pami lòt omaj yo. Anplis de sa, prezidan ameriken an deside mete foto l sou tout paspò ameriken ki pral sòti nan jou k ap vini la yo. Depatman Deta ameriken di ke l ap prepare yon emisyon e limite paspò komemoratif nan lide pou kapab selebre 250 tyèm anivèsè peyi Etazini 4 jiyè kap vin la. Ebyen konsèp paspò espesyal sa a ki gen ladann yon imaj figi sevè Prezidan ameriken Donald Trump anba konsiderasyon pandan plizyè mwa. Ebyen imaj sa, imaj prezidan ameriken an te e anba konsiderasyon plizyè mwa avan yo finalman apwouve imaj sa jou k te sot pase yo la. Se anviwon 2, se anviwon 25 mil a 30 mil nouvo paspò ke yo pral mete disponib, yo pral fè sòti. Daprè biwo paspò Washington nan, avan 4 jiyè 2026 kap vin la. E li poko klè tou si moun kap renouvle paspò yo pral gen pou yo jwenn paspò yo avèk foto prezidan ameriken an Donald Trump sou li. Donk diskisyon sa yo, pòtpawòl Depatman Deta a Tommy Pigot pa t fè konnen anyen sou sa. Li di li pral analize dosye sa a e gen yon kantite limite paspò espesyalman ki pral fèt pou make 250 tyèm 250 tyèm anivèsè peyi Lèzetazini 4 jiyè k ap vin la. Nou te estime ke Li enpòtan pou nou kapab pale w de dosye sa. Anplis de dosye sa, nou genyen peyi Kanada ki vle retire depandans li avèk Lèzetazini ki estime ke yo twò depann de peyi Etazini. E kisa yo deside fè? Premye minis kanadyen an, Mark Carney, anonse lendi ki sot pase a kreyasyon yon nouvo fon souvren pou peyi Kanada, li konpare peyi Kanada avèk peyi Nòvèj akoz resous natirèl vas Kanada, byen ke li ta sipoze pi modès dapre anpil jounalis kap tann li. Avèk yon finansman federal inisyal de 25 milya dola kanadyen, apeprè 15 milya ewo, ebyen fon sa a pral ouvè pou tout sitwayen kanadyen kapab jwenn yon souf, e objektif la se pou kapab diminye depandans ekonomik peyi Kanada avèk peyi Etazini, sa fè lontan, anviwon deseni depi peyi Kanada depann de peyi Etazini nan yon pakèt aspè. Fon sa a, pral itilize pou kapab finanse pwojè ki gen rapò ak enèji, matyè premyè kritik ak enfrastrikti. An tou, gouvènman kanadyen an te anonse tou 21 gwo pwojè ki gen enterè nasyonal nan dènye mwa yo, ki vize ranfòse yon ekonomi, ki ap soufri anba lagè komèsyal ak Etazini. Pandan plis pase 88-85 pousan nan komès ant 2 peyi yo rete san taks, tarif prezidan ameriken an enpoze sou sektè kle yo vin lakòz yon ralantisman nan kwasans peyi Kanada. Pou premye minis kanadyen an, kreyasyon fon sa a, fon souvren sa a, konnen kòb li ye, gen anpil moun ki di m reprann li, se anviwon 25 milya dola kanadyen, apeprè 15 milya ewo. Ebyen, pou premye minis kanadyen an, kreyasyon fon sa a, fon souvren sa a, pral non sèlman diminye depandans Kanada sou Etazini men li pral pèmèt anpil Kanadyen anpil Kanadyen rekòlte benefis yo tou. Etazini chanje, ebyen Kanada dwe chanje. Ebyen se dwa yo epi n ap adapte. Se devwa nou, daprè Premye Minis Kanadyen an Mark Carney ki te deklare. Pawòl sa yo nan Ottawa pandan gouvènman li an t ap prepare pou kapab yon negosyasyon komèsyal avèk prezidan ameriken an, Donald Trump. Medam mesye, emisyon Edikasyon an Aksyon rive nan bout li pou jounen jodi a. Mesi paske w te chwazi tande epi gade emisyon Edikasyon an Aksyon. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon après-midi